Lè ke ou nan prezans Bondye. Paske, gan pil ki te le domi ki pat leve. Gan pil ki deja devanse nou. Men Bondye fè ou gras. E ou konnen eta ou. Ou konnen se pa anyen ke ou fè. Ou fè pou sa. Men se paske Bondye fè ou gras. Ka di se pa la gras ke nou som sove. Pa le mwayen de Dieu. Pa ou se pa ou bagay ke nou fè. Ni nou merite pou li men. Men se paske Bondye renmen nou dabor. Ebyen li fè nou gras. E jodi a nou kontan le fèt ke. ou ansanm avèk nou e nan peu de mots nou va parle ou de la parole de Dieu e nou va anseye ou la volonté de Dieu nou va anseye ou posibilite ke ou genyen lè ou nan Kris otorite ke ou genyen lè ou nan Kris ebyen ou kòman pou mache e pou kapab konnen ke pwiske la Bib fè nou konnen nan Luc chapitre 1er verset 37 li di car rien n'est impossible à Dieu E labib fè nou konnen nan jenèz ke nou fèt a limaj de Dye, a la resanblans de Dye, avèk karaktè de Dye. Sa vle di ke nan nou menm nou gon, paske labib te di nou konsa ke Moyiz, Bondye di konsa m ap fè w yon Bondye, se yon Bondye ke ou ye pou pèp la. Sa vle di ke mwen menm avèk ou, lè nou rete nan lapawòl de Dye, nou gen yon pil otorite. Li di konsa ke sin sa yo se de sin ki kab fè ke nou rekonèt ke nou se pitit mwen. Li di nan non Jezi, ebyen, nou va mete men sou malad yo, yo va geri. Premye posibilite. Li di konsa ke nou va mache sou skòpyon, anyen pap nwi nou. Ou konprann? Li di nan fè bwè pwazon mòtèl, e nan anyen pap ka fè nou anyen. E sa fè m konprann ke avèk otorite sa yo ke nou genyen, si nou konn kouman pou nou egzèse yo, ebyen sa pral fè ke nou mache. Selon la volonte de Dye, e nou pral wè ke enemi an li menm, piske l konnen nou, ebyen anyen li pap ka fè nou. Paske enemi an li menm, li konnen w pi byen pase pwòp tèt ou. E se sak fè l ke ou pa on se mòk pa de Dye. Ou pa kab di konsa ke ou se kretyen ou pa kretyen. Paske enemi an konnen lè w ap fè, lè w pa nan la volonte de Dye. So li di konsa ke, kar rien n'est impossible à Dieu.

Et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. E se sa ke si w ta gon lafwa tankou yon grenn sevene, ou ta di montay lan, soti la, al tonbe lòt bò, li t ap fè li. Men li koz a, akoz ke nou enkredil, sa vle di ke akoz ke nou, nou di bagay yo, men se nan bouch nou yo soti, yo pa nan kè nou, nou pa gen lafwa nan yo menm, nou pa gen konfyans nan yo menm, Nan sa nou di yo, ebyen, sa vle di ke lè nou di yo, yo pa kapab rive. Pase, lè nou aplike la pawòl, kès ke la pawòl? La pawòl se ak Dye. Pase la Bib fè nou konnen byen, o kòmansman etè la pawòl, e la pawòl etè avèk Dye, e la pawòl etè Dye, el sè fèt chè, el abit pami nou. Sa vle di ke la pawòl la se Bondye. Lè ou pale de Dye, ou pale de la pawòl, e sa k fè ke tout sa ou di, li di konsa ke nan bouch nou, Genyen le mal, genyen le byen. Gen la mò, gen la vi. Sa vle di ke tout sa w di ap soti an reyalite. Tout sa w di. Kèlke swa sa w di a, l ap vin soti an reyalite. Ou menm gen dwa pa wè li, men l ap vin parèt kanmenm. Se sa k fè ke ou pa madichonnen pyès moun. Ou beni moun. Imajine w ke m di w m rayi w. Otomatikman m di w m rayi w. Menm lè ke m pa, m pa manifeste li, m pa al fè yon bagay ou ki mal, men otomatikman san w moutre ke m, konpòtman w moutre ke ou pa, ou pa atache avè m paske se rayi m rayi w se pa renmen paske rayisman se detachman, se peche. Men lanmou. Se koneksyon. Sa vle di ke lè m di w m renmen w, otomatikman ou di ou chache yon bagay ke ou renmen nan men m. Ou wè ou chache yon bagay, yon karakteristik ki adapte w a mwen menm. Ou ka adapte a pati sa nan mwen menm. Epi lanmou an, nou vin ap pale, epi lanmou an kapab grandi. Se sa! Men, osito ke m pa di anyen, ou pa ka konn sa m panse. E anyen p ap manifeste. Konbyen moun ou wè yo ap pase nan lari a? Èske ou pale avèk yo? Enpi chak jou yo pase, yo moute, yo desann. Men anyen pa mache. Men osito ke ou ta rete, ou ta di moun sa a, Bonjou entèl. Ebyen, ou pa konnen mwen menm ou tout jounen mwen w ap pase, epi m di w mwen menm, ou pale avèk moun nan. Lefèt ke ou di pawòl la, ebyen fòk gen yon bagay ki chanje. Paske lapawòl se Dye. Se le chanjman. Se lanmou. E pwiske la Bib fè nou konnen ke e nan nan nan nan nan Dye ka ryen nè te posib a Dye. Sa vle di ke li di konsa ke si nou pa yon moun ki de enkredil, sa vle di ke nou ta mande montay yo. Ki montay? Pase gen de moun se montay maladi ke l gen, toujou ap malad. Gen de moun se yon pwoblèm finansyè, se pwoblèm se montay li. Gen gen de moun se se finans li. Se pwoblèm familyal, se pwoblèm santimantal, se montagne yo sa. Li pa ka gen yon menaj, chak menaj li gen yo gate. Ou byen mari a pa vle viv byen avèk li, ou byen madanm nan pa fidèl, ou byen ti moun yo ap bay pwoblèm, ou byen l ap travay li pa kapab wè sa l ap fè avèk lajan. Ou konprann? Gen plizyè sòt de montay. Lè Jezi Kris ap pale de montay, sa vle di ke li ba w yon figi pou w kapab konprann avèk lafwa. Piske ou pale pawòl la, ou di montay lan deplase. Ou menm ou pa kapab fè montay lan deplase, men akoz de la parole qui est en vous, e akoz de la parole de Dieu, kounye a lè w di montay lan deplase, li oblije deplase, paske se pa ou menm k ap deplase montay lan, ebyen se Jezi menm k ap deplase montay lan, paske se li menm ki kreyati la, ki kreyatè la. Ki fè kre, ki kreye tout bagay. E lefèt ke li kreye tout bagay, kounye a la li gen otorite sou tout bagay. Li di konsa ke m ban nou pouvwa sa yo, e anyen pa kapab nwi nou. Nou sèlman bezwen mete yo an aplikasyon. Kretyen, li lè, li tan pou mwen avèk ou konnen kiyès nou ye, e nou mete an pratik la pawòl de Dye, paske la pawòl de Dye se Dye. E lè nou konnen la pawòl de Dye, e lè nou mete an pratik la pawòl de Dye, kounye a la nou vini dè dye. Nou konprann? E lè nou vini dè Dye, kounye a n ap wè ke si nou pa enkredil, anyen pap ka nwi nou. Paske kounye a la, n abite, pawòl la abite nan nou menm. Jezi Kris di konsa ke, si ou demere an mwa e ma pawòl demere an vou, tou ske vou demande an mon non, Le pè le fera pou vou. Li di konsa ke si ou mande tou, tout sa ou mande m, m ap fè l pou menm. Men fò pawòl la demere nan ou menm. Piske se pawòl la se mwen menm, sa vle di lè ou pale, ebyen sa dwe akonpli. Kretyen, li enpòtan pou nou kapab konprann kiyès nou ye. Lè sa a, si w ta konnen konsa ke lè ou vin kot Bondye, Ebyen, lè w mande yon bon bagay, ou met lafwa ladan l, ou pa doute l ap fè l pou ou menm, kounye a w t ap kapab konprann destine w. Gen moun ki di, m pa konnen destine m, m pa konn sa m ap devni, m pa konn sa m ap fè. M ap di w, kretyen, destine w se nan men w li ye. Destine w se nan men w li ye. Pase, imajine w si w leve chak maten w chita, ou p ap fè anyen. Ou vin yon parese. Ou pa ka wè yon lòt ki ap pwogrese, ki ap travay, yon moun ki ap fè yon bagay avèk kò li, ki ale lekòl, k ap etidye, oubyen ki aprann yon bagay, pou panse ke lavi ou pral menm jan avèk moun nan. Non! Se menm jan an, paske si w yon moun w ap sèvi Bondye, ou konn lapawòl de Dye, ou demere nan lapawòl de Dye, ebyen, kounye a la ou konnen ke lè w vin kot Bondye, lè w mande l yon bagay, lè w di yon bagay o non Jezi. Paske moun lontan yo, pwofèt yo, se menm jan avèk nou yo te ye. Sèlman yo gen konfyans, Sentespri vin nan yo, yo gen konfyans, yo gen kwè, yo tande lavwa de Dye, Bondye pale avèk yo, kounye a yo kapab aji. Moyiz, pou l ouvè lamè wouj la, l al kot Bondye dabò, li di, Men m ouvè devan w lamè wouj, sa m pral fè? Sa se pèp. Izrayèl la, pèp e Farawon an dèyè m, pèp Ejip la dèyè m, men m rive devan Lamè Wouj, nou pa konn sa m fè. Epi l pale avèk Bondye. Piske l pale lapawòl, ki e deja Dye, Dye deja konprann. E l mande l konsa, ke kisa w gen nan men w? Li di, yon ti baton. Lonje baton an, epi lanmè fann. Men kiyès, èske se baton an oubyen se Bondye? Non, sè le Dye menm, paske l te deja di pawòl la, kè le Dye. Ositou l te nonmen non Bondye pou l ta adrese li sèlman a sitiyasyon, li oblije rezoud pwoblèm nan. Paske li wè ke Moyiz rive nan sitiyasyon an, ke Moyiz pa t kapab fè anyen. Li di, sèt a lòm ke bagay yo enposib, men a Dye tout èt posib. Men li di konsa ke lè nou gen lafwa, si nou pa enkredil, nou pa doute, ebyen, si Moyiz, map di yon bagay, tout tan Moyiz pa lonje bato a, bati, ba, ba, ba, baton an, eskize nou, lanmè a pat janm fann. Pèp la te toujou kanpe devan lamè wouj. E yo panse yo te kapab pral mouri, paske yo pa wè ke kote yo pral pase. Men osito ke Moyiz fin gen ke pawòl la, Bondye, Li pale avèk li, epi li lonje baton. Osito ke li lonje l, epi lamè a, lamè wouj fonn, epi lè lamè wouj fonn, yo tout gen posiblite pou yo pase. E se sa ke mwen menm avèk ou nou bezwen konprann, se sa ke mwen menm avèk ou dwe konnen, ke pawòl la se Bondye, e lè nou pale l, nou pa dwe ap pale vag gen vag konsa. Nou pa dwe kite pòt, la Bib fè nou konnen se tout se ki è bon, tout se ki è agreyab, tout se ki è onorab swa lobjè de vos pensées. Sa vle di ke pou gen lanmou nan ou menm, renmen nan ou menm, pou kapab e pale de bon bagay ki bon de moun. Ou konprann gen moun ki di a, se ou renmen m, m renmen ou. Si ou pa renmen m, m pa renmen ou. Hey! Sa vle di ke, eske moun sa pale ka pale de yon destine? Eske moun sa ka pale ke de pwòp tèt li? Paske l pa menm konn pwòp tèt li. Paske si l ta konn pwòp tèt li, l t ap konnen ke li se lanmou. Dabò l se lanmou. E piske se lanmou, lanmou abite nan li menm, ebyen li pa gen lòt bagay, menm si yon moun pa ta renmen l, ke pou l renmen l li menm. Menm si yon moun nan pa ta renmen l, paske Labib fè nou konnen ke nou kapab rayi, se pou nou kapab renmen ènemi nou yo, nou pa dwe rayi. Ne rann mal pou mal, pa fè mal pou mal. Piske kounye a la, ou se pitit Bondye, ebyen kounye a la, lefètke ou gen lapawòl nan ou menm, ou gen renmen nan ou menm, ou gen renmen, ou se renmen. Sa vle di ke ou pa bezwen, menm si ou renmen yo, Jezi kri lè l sou lakwa, moun se moun, moun li te renmen yo, pou ki sa l vin mouri sou lakwa? Pou mwen menm avèk ou. Malgre sa gen moun ki te, ki pa t renmen li, men l pa t janm rayi pyès moun. E se sa k fè sou lakwa, nonm lawont dwat la te jwenn lepadon. Èske ou konprann? Sa vle di ke. Lè w konn la pawòl, ou konekte ke ou wè deja wè ke Bondye pa gen anyen ki enposib la de piske nou sòm kreyati de Dye, nou fèt a limaj de Dye, nou avèk resanblans de Dye. Li di konsa ke nou menm lè nou gen lafwa, lafwa nan kisa mezanmi? Se pa lafwa nan yon pye bwa. Se pa lafwa ke ou di mande ou la gen lafwa nan montay la pou di l deplase, montay la pa ka deplase. Montay la pa gen pawòl la li menm. Ke se ou menm ki pou pale a montay la. Montay la pa ka pale avèk ou. Sa la diferans. Paske gen anpil moun ki fè konfyans avèk des objè oubyen bagay ki pa gen la pawòl. Epi yo panse ke yo bon. Non! Se lè ke ou menm ou gen pawòl la ou pale e ou kapab egzekite yon bagay. Tout bagay la se pale pawòl la epi pou l egzekite. Paske pawòl la se Bondye. Lè ou rete nan la volonte de Dye. E lè sa w ap mache nan destine ou. Lè sa ou pa pral di m pa konn destine m non. Ou pa pral di m pa konnen sa m vle. Sa m pou m fè non. Paske Bondye ap gentan gide w. Pase nan Jeremi li di konsa ke m konn avan menm m te fè w nan vant manman w, m te gentan gen yon pwojè pou ou, m te konnen kiyès ou ye. M te deja òdone w pou pwofèt de nasyon. M te konnen yon plan m genyen pou ou menm. Sa vle di ke ou deja nan plan de Dye. Sèlman ou dwe rekonèt ke ou nan plan de Dye. Ebyen lè w konnen w ke w nan plan de Dye, ebyen kounye a la, tout sa w mande Bondye l ap fè l pou ou menm. Men fò w rekonèt sa. Imajine w ke si w gen lajan lakay ou oubyen labank, ou pa konnen si w genyen l. Imajine w ke yon paran w mouri epi l kite lajan pou ou menm. Ou pa janm konnen si w te gen lajan sa. W ap mouri grangou, ou pa p janm konnen si w gen lajan. Men yon fwa ke w konnen w gen lajan, ke yon kote, ebyen ou pral dèyè lajan sa, e w ap byen viv. Se la, piske ou pa konn lapawòl, ebyen, ou ap viv pou viv. Men, lè ou konn lapawòl de Dye, ou konn ou pa depann de tèt ou ankò, ebyen ou depann de Dye, ou konnen tout sa ou mande Bondye l ap fè l pou ou menm. Li di konsa ke nou pa bezwen okipe nou de sa n ap manje, ni demen, ni sa n ap abiye, ni sa n ap bwè, nou pa bezwen paske Bondye konn sa nou bezwen. Yon bon Dye konsa kretyen ki konnen ki sa w bezwen, pou ki sa w bay tèt ou pwoblèm? Pou ki sa ti maladi sa ap fè w fè tenten, grangou ap fè w fè tenten, gen moun ki al oblije vann kò yo, gen moun ki al antre nan sa pou yo pa ta antre, poutèt pou yo kapab viv? Non, ou pa ta bezwen fè sa kretyen. Lefètke ou konn Kris, ou pa ta nan rayi moun ankò. Epi kounye a la, ou pral devlope, se sak apèl la destine an swa, pou devlope pwòp tèt volonte pa ou, pou konnen la volonte de Dye pou ou menm, pou konnen ou nan plan Bon Dye, e lè sa, kounye ou pral wè bagay yo vin alèz. Wap wè tout sa w manyen yo beni. Paske li di konsa, map beni ou la vil la, map beni ou andeyò, map beni ou nan chan an, map beni ou kote ou ye a, map beni ou lè w soti, map beni ou lè w antre, wap wè yon sous de benediksyon, menm jan li te di a Abraram. Wap wè yon sous de benediksyon. Gen lè sa moun pap ka konprann nou. Paske, pa bliye ke nou se limyè di moun. Se nou menm ki pou eklere lòt yo. Se pou nou menm ki pou moutre yo kouman pou yo swiv Kris. Nou se sèl de latè. Nou se, se nou ki pou bay gou. Sa vle di ke si ou di ou se kretyen, epi ou gon vye konpòtman, kòman moun ap fè atire l ak Kris? L ap panse Kris gon vye konpòtman tou? An Ayiti, nou di konsa ke menm tel père tel fils, sa vle di ke nou wè jan pitit la ye, jan papa a ye konsa pitit la ye. Men se pa vre. E si ou ta aplike prensip sa a vreman ant Kris, sa vle di ke ou ta pab konprann ke piske li di konsa nan lik la car rien n'est impossible à Dieu, li di nou konsa ke si nou pa t enkredil, si nou te kwè, si nou te konn kiyès nou ye, si nou te konnen ke Kris abite nan nou menm, Jezi Kris di konsa si tu demeure en moi et ma parole demeure en toi, tout ce que je vous demande, je le ferai pour toi. Sa vle di ke si ou te konnen sa, kounye a la tout sa ou mande yo, yo ta Bondye ta fèl pou ou menm, epi kounye a ou tap viv yon viv pi alèz. Ou pa ta pral viv o depan de lòt. Ou pa tap goumen pou travay konsa pou gen, pou pou siviv. Kounye sa ou tap viv pi alèz. Frèm sèm yo, nou kontan. M kontan le fèt ke nou jwenn opòtinite sa a pou nou pase moman sa a ansanm. Nou gen lontan ke nou pa ansanm. E m kontan le fèt ke m wè w, sa vle di ke ou an vi, si w vin ap gade m toujou. E le fèt ke Bondye ba w le souffle de vie, ou dwe loure Letènèl. Nan Sòm 150, li di ke tout ce qui respire loue Letènèl. Tout ce qui respire. Lou letènèl, sa vle di zwazo yo chante. Bèt yo, y ap respire. Gen fwa w konn rete wè y ap danse. Yo chante, yo vire kò yo, yo souke kò yo. Y ap louwe letènèl, y ap di Bondye mèsi. E ou menm, poukisa w pa konnen le kreyatè, le vrè kreyati? E nou sòm tous dè kreyati, le vrè kreyatè, e nou sòm tous dè kreyati de Dye. Pou nou kapab louwe Letènèl, ba li glwa onè ke li menm sèl merite. Li se yon Dye ki jalou ki li e li pap pataje glwa la a pyès moun. Sa vle di ke li ba ou opòtinite pou sèvi li e pou rekonèt kiyès li ye e pou rekonèt kiyès ou ye nan li menm. Paske li di avèk lòm pa kapab fè anyen pou kont yo. Se lè ou mande pa ou di montay lan pou l deplase pou montay lan deplase. Kisa w di? Ou pale. Kisa pawòl pale a di? Se yon pawòl ke ou di. Montay deplase. Kiyès ki pawòl la? Se Jezi. Jezi, deplase montay sa pou mwen menm. Lè sa w pa doute, ebyen, l ap deplase l pou ou menm. Lè w priye, ou di konsa ke, M kòmande espri sa pou li soti. Onon de Jezikri, ou remèt Jezikri bagay la. Ou priye, ou mete men sou malad la, ou kòmande maladi sa pou li soti. Onon de Jezikri de Nazarèt. E yo maladi a oblije geri, e demon an oblije soti, paske se pa ou menm, men se pawòl la, ki e Jezikri li menm, ki oblije etire demon an, paske di konsa ke anyen pa enposib pou li menm. M kontan, m kontan. Le fèt ke ou la aswè a, le fèt ke ou la maten an, oubyen apre midi a, kèk swa lè wap koute nou, ke Bondye ki nan amoni beni ou, ke Bondye kapab fè ou konprann pawòl sa yo, ke Bondye li menm kapab pataje lanmou ke l genyen pou mwen menm ansanm avèk ou a. E nou kapab konprann ke nou se frè avèk sè lè nou asepte Kris, lè nou renmen youn ak lòt, ebyen nou kapab viv pi byen. Ke Bondye nan amou li, moutre ou kouman pou viv pou kapab konnen destine ou, li se nan men w ke li ye. Pou kapab konnen ke ou gen otorite pou kòmande sitiyasyon ke w ladann nan, pou w chanje sitiyasyon ke w ladann nan. Anpil moun di, m ap tann Bondye. Bondye di, se nou menm l ap tann. Sou lakwa, li di konsa, tout èd akonpli. Tout bagay te fini, se ou menm lap tann. Men fok konnen, nou ankouraje ou. Si ou renmen chanel la, ebyen nou ap ankouraje ou kapab abone avèk nou, ebyen lè nou voye yon lòt videyo pou kapab wèl. Ke Bondye beni ou. Se te frè ou, sèvitè.